Si w ta wè telefòn ou konsa, spesyalman ou menm ki nan Brezil jodi a, ou pa bezwen enkyete w, kite m esplike w. Ann al gade la sou WhatsApp avè m. La a nou klike. Ok, n ap gade sou tèt WhatsApp nou an la, n ap wè yo di nou pergunte, se an pòtigè m gen, pergunte a meta AI ou peskize. Sa nou rele AI a se entelijans atifisyèl la. Si nou pral pran tan nou pou n pale de. Entelijans atifisyèl, nou pral tounen an 1950, kote papa konpitè la ki se Alan Turing te pral vini avèk premye atik li te pral pibliye sou kesyon entelijans atifisyèl la. M panse nan yon lòt videyo nou kapab plis detaye sou li mesye dam. Nou konnen entelijans atifisyèl la, pa rapò a Meta, WhatsApp, yo libere l nan peyi Brezil avèk 22 lòt peyi, pami yo nou kapab pran Chili, nou kapab pran. Kolonbi nou kapab pran Meksik, Chili m di sa deja, Brezil, eksetera, enben yo libere sa ki se meta a i a ki se entelijans atifisyèl la. Pa egzanp si w bezwen fè yon rechèch nou konnen se sou Google nou konn ale nou al fè rechèch la pa vre, enben jodi a apati de sou WhatsApp ou ye a mesye dam, telefòn nan etèn, apati de WhatsApp ou ye la ou kapab rive. Ann klike la pou n wè la. Ok Mwen klike k la e se an pòtigè m gen la yo banm yon pakèt bagay mesye pou powèm pou m fè yon pakèt sesi sela la yo banm fason m kapab ekri powèm m bezwen gade fim etc men se pa sa k enterese m m ap klike sou li banm wè kisa yo di m. Ok mwen te gentan fè ti rechèch mwen non pa fè okenn rechèch la bon pa mwen ale la pou mwen pale kreyòl avè yo ki kote ayiti ye ok m ap fè rechèch mwen ki kote ayiti ye ayiti ye mwen al wè si l konprann kreyòl li konprann ki kote ayiti ye wè sa entelijans atifisyèl la pral di m m voye l ale m pa t ko voye l ale non m voye l ale Ah mwen san entènèt Banm konekte entènèt la Mwen konekte entènèt la Mwen te andeyò entènèt Ok mwen poze kesyon ki kote ayiti ye Ki kote ayiti ye Ah ok La Yo te banmwenl an kreyòl la la Epi konsa m wèl disparèt

Twouv Ayiti. Ayiti. M ekri l avèk yon sèl i. M pa mete trima. Pa gen pwoblèm. Y ap konprann mwen. La a yo di m, Ayiti se twouv dan lè Karayib, sou lil Dispanyola, ki pataj avèk la Repiblik Dominikèn, eksetera, eksetera, 27 mil 700 kilomèt kare, patati patata. Pa gen pwoblèm. La a, Se bagay mwen te konn al chèche sou Google etc. Pandan m sou WhatsApp la apati de entelijans atifisyèl la ke Meta li menm li dispoze pou nou, nou kapab rive. Pou mesye ki renmen politik yo banm gade sa Brics ye. Brics, banm gade sa Brics ye. Ok, banm gade sa Brics ye. La yo banm Brics an pòtigè, yo di m se yon gwoup ekonomik ki fòme pa 5 peyi emèjans ki gen ladan l Brezil, Risi, End, Chin, Afrik di Sid. Yo di m la a peyi sa yo gen karakteristik komen ki gen ekonomi an devlopman rapid, yo gen yon gran popilasyon, yo gen rekou natirèl siyifikatif, yo gen potansyèl devlopman ekonomik. Epi la yo ban m objektif BRICS la ki se pwomove koperasyon ekonomik, yo di m se fòtifye

Ok, alguns dado interesante sobre BRICS, BRICS yo di m yo gen yon PIB ki pase 13, 16 trilyon dola, yo gen yon popilasyon ki 3.2 bilyon moun, yo gen yon rezèv entènasyonal ki 4 trilyon dola, ki plis alò. Yo di m BRICS se fòs ekonomik emèjans e enfliyan nan Sèn global la la mesye dam. Nou wè, sa yo se bagay lontan se sou gogo nou te pral chèche yo. Ebyen, apati de meta entelijans atifisyèl la, nou kapab rive jwenn yo fasil. Ebyen, lè w wè sa sou tèt telefòn ou an anlè a la lè w ap fè rechèch yo, se sa l vle di. Li pa anpeche w tcheke zanmi w yo tou. Ou kapab tcheke tèl zanmi, ban m wè si m jwenn Steve. An m gade si m jwenn Steve. Ebyen wap wè Steeve monte la kòrèkteman mwen jwenn Steeve etc ok ebyen pataje ti video sa avèk yon lòt sil pat konnen poul kapab rive konnen se te zanmi Bronzo Joshen.